Pou nou kapab fè yon demand viza Kanada nou bezwen yon kont anliy. Donk nou toujou tande yap di se anliy demand yo fèt men nou genwa pa konn kijan yo fèt. Premye videyo a te montre nou sit la kijan pou nou kapab verifye eske eske se yon viza ke nou bezwen pou nou vini. Kounye a la nou pral rantre danble nan sijè a nou prale kreye kont lan. Pou kreye kont lan gen yon ekip kesyon yap pozew e se parapò avèk repons sa w bay yo ke yo pral mande w dokiman ou dwe genyen. Mwen swete depi kounye a pou w gen yon ti kanè pou w ka ekri tout enfòmasyon yo paske w ap gen de enfòmasyon ki vrèman pèsonèl epi ki vrèman enpòtan tou tankou de enfòmasyon an si w bliye modpas la ki jan w kapab fè rejwenn li. Mwen swete ke n ap swiv videyo sa a avèk atansyon. Nou pral kreye kont lan ansanm. Sonje m toujou di nou Tout moun pap mande menm menm dokiman. Se jan w reponn kesyon preyalab yo, kesyon sa n pral reponn ansanm yo, se jan w reponn yo an epi y ap mande w dokiman ou dwe genyen yo. Sonje pataje videyo a, abone avèk paj la, moun ki pako swiv mwen sou youtube al fè sa al swiv mwen sou youtube, abone avèk chèn nan, epi n ap wè nan lòt videyo. ok. Sa ye, nou pral fè demand la kounye a. Ou prale sou sit la, se ici.gc.ca wap klike sou fransè. Pou kapab fè yon demand janm te di nou an, fòk ou ouvri yon kont. Gon kont fòw genyen sou sistèm nan. Se kont sa nou pral kreye. Nou wap klike isi, se konekte ou kreye yon kont pou prezante yon demand an lin. Wap klike sou ti ongle sa, wap desann paj la, ouvrir une session avec une clé gc, sa se pou moun ki gen kont lan deja, ou menm si w poko genyen l wap klike sou. S'inscrire. Ou dwe li tout enfòmasyon sa yo pou kont ou, m pap ka li yo avèk ou, epi wap fè S'inscrire à la clé GC. E la pou klike. Si moun nan ou gen kont nan deja, se la ou pral konekte, men si ou poko gen kont lan, wa pral klike isi, ou pral fè S'enregistrer. Wap li tout sa yo, wap klike sou J'accepte. Ou pral kreye non itilizatè ou. Wap kreye non itilizatè ou, pa egzanp, m kreye non itilizatè la, m rele l Natacha Joseph 2024, 2023. Non itilizatè w la se tankou yon sòt de sedonim ou gen. Li gen nan prenon w avèk non w, nenpòt jan li ye a, men n ap toujou sonje ke nou dwe gen yon kaye avèk yon plim pou n kapab ekri tout enfòmasyon sa yo. Ou fèk kontinye, kreye yon modpas. Yo tou di w kijan modpas la dwe ye. Li dwe gen 8 a 16 karaktè, tankou 8 a 16 lèt oswa. chif, oswa senbòl, fò l genyen lèt miniskil, fòk li gen lèt majiskil, fòk li gen chif, ok. Nou pral kreye yon modpas. Mwen m ap kreye pa m nan. Mwen menm yo di m pa m nan li de fòs mwayèn. Sa pa pwoblèm. Epi m fè kontinye. Kounye a la, nou pral gen pou nou chèche kesyon. Kesyon sa yo se kesyon rekiperasyon. Ki vle di si tout fwa ou ta bliye modpas kont sa a, ou y ap ka sèvi avèk yonn nan kesyon sa yo. Sa w te reponn avèk enfòmasyon pa w la epi pou yo kapab. Fè yo gen aksè avèk li. Premye kesyon an, nou pral gade, yo di Quel était le nom de mon premier animal de compagnie? Li te rele Miki. Se yon ti chat m te gen, yo te rele l konsa. Ma personne mémorable, sa se yon lòt kesyon ankò wi. M ap mete lui. Mon indice au sujet de la personne, m ap di il. M konn se tripotay nou ye. Ma personne mémorable gen dwa se manman w, li gen dwa se papa w, li gen dwa se mennaj ou, nenpòt kòt sa li. Epi yo mande w dat memorab. Pa egzanp, m ka di jodi a, kòm se jodi a m ap anrejistre videyo a, 2023 30 janvier ok sa e dat memorab mwen epi endis mwen osijè dat memorab mwen map di jou ji endis la li gen dwa nenpòt bagay gen gen dwa se dat maryaj ou gen dwa se dat anivèsè ou gen gen dwa son dat enpòtan nan lavi ou fè kontinye yo dim gon erè nou wè ke sa li pa mache yo dim endis osijè de la pèsòn memorab dwa konprann omwen 3 karaktè sa vle di akoz sa se 2 lèt sèlman li gen yo dim li pa bon M jis ajoute yon s pou l gen 3 karaktè la. Nou wè, nenpòt erè nou fè, depi nou gade, n ap ka wè ki erè li fè, y ap di nou pou n ka korije. Ou fè Kontinye, pi yo mande pou nou genyen adrès imel. Ok, sa se adrès imel, e fòk adrès imel sa a se yon adrès imel ou genyen aksè avèk li, paske se sou li ke yo pral voye enfòmasyon pou konfime kont lan eksetera. Yo di ke m kreye kle GSIM nan avèk siksè, ki gen non itilizatè mwen se Natacha Joseph 2023, epi m ap fè Kontinye. Yo voye yon kòd de konfimasyon nan imel sa a pou mwen, epi m pral gen pou m rantre kòd konfimasyon an ladan l. Premye sa m pral fè, m pral nan imel mwen an, men ki jan li parèt, sa vle di men kòd yo voye pou mwen an, mwen m ap kopye kòd sa a, ou kapab kopye l, osnon ou jis ekri l yon kote, lèt majiskil jan w wè li a, epi w ale nan dosye sa w t ap ouvri a, epi ou just plug li la, ou mete l la, epi ou fè Kontinye. Si ou pa resevwa kourye l, sa vle di ou pa jwenn

Kounye a nou pral kòmanse demand lan. Nou fè fransè, nou ale sou konekte, nou fè ouvrir une session avec une clé GC, nou fè sa yo byen rapid paske m te montre nou etap sa yo deja. Ou fè j'accepte, yo di pou m ekri enfòmasyon sa yo jan li nan paspò m nan, chan yo obligatwa, sa vle di ou oblije ekri yon bagay. Pi lang de preferans pou yo kominike avè m, w ap di fransè, se te fransè w pale, Ou sou anglè si te anglè w pale sou sou di an fransè an anglè tout enfòmasyon paj yo pral vini an anglè sou ou fèk kontinye kreye kesyon de sekirite nou wè kijan etap sa yo long m espere map ka fè videyo a nan yon sèl videyo oswa map fè pati 1 pati 2 ok kesyon de sekirite m di le non ke mon père avè chwazi sa vle di non papa m te chwazi ann di Mercedes bon kesyon sa yo m pa konnen non gèlè se pou yon moun m tap fèl epi se kesyon sa yo l te ye m pa konprann Meilleur jour de ma vie met 20 juin 2016 bon sa pa gen rapò avèm ditou m pa konn kot bagay la jwenn vre pire jour de ma vie 12 février 2021 bon mete yo pire étape de ma vie janvier juillet 2022 oh my goodness I don't know enfòmasyon sa yo pat pou mwen m tou jwenn yo sou òdinatè a m mete yo sa se kont mwen an la nou wè sa se kont mwen an nou wè m pa genyen okenn demand. sou kont mwen an. Kounye a la, ou tou desann anba, ou wè kòmanse une demande, ou di ou klike sou prezante une demande ok. Si vous avez déjà rempli l'assistance Venir au Canada ou Entrée Express, vous avez sûrement reçu une liste de vérification des documents et un code de référence selon les réponses fournies. Bon, nou menm nou pot ko ranpli l, se sa k fè ke nou pa gen kòd de referans lan, n ap desann, w ap di ke je n'ai pas de compte de référence, code de référence personnel. W ap li tout sa yo, pi ou di ki sa w ap vin fè. Viza vizitè. Kisa ou swete vin fè Kanada? Sa yo se de kesyon preyalab ke yo pral poze w e se selon jan w reponn kesyon sa yo ke yo prale ba w ki dokiman w ap bezwen. Pati sa li vrèman trè, trè enpòtan. M swete nou pran san nou pou nou kapab gade li. Kisa w swete vin fè Kanada? Ou di ou vle vin vizit. Pou konbyen tan? Ou vle rete Kanada, ou konte rete Kanada, ou di w ap rete mwen de 6 mwa ok. W ap seleksyone kòd ki korespon avèk paspò w la, m te di nou Ayiti se HTI, ou chèche Ayiti. Kèl è vòt peyi de vèt peyi de rezidans aktyèl, si vouzèt prezantman o Kanada, fò w di Kanada ok. Si se te Ayiti w ap li, w ap di Ayiti. Si te chili ou rezide wap di chili se peyi ou rezide a atansyon moun ki sendomeng ilegal yo se jis yon viza ou gen ou al sendomeng ou pa gen rezidans sendomeng se ayiti pou toujou mete ok eske ou gen manm nan fanmi ou ki sitwayen kanadyen rezidan etc moun pa gen nap di non epi yo mande w dat de nesans ou moun sa fèt 70 janvye m pran 31 paske m pran 30 paske jodia se 30 ok m fè. Suivant. Eske ou te viv Kanada deja, ou te gen rezidans pèmanant, ou sa ou te di? N ap di non. Suivant. Eske ou se yon rezidan Etazini, eksetera? Ou di non. Fè suivant. Yo mande eta sivil ou. Si w marye, atansyon, sa ki trè enpòtan, si w pa konprann kesyon an, ou kapab jis klike sou ti pwen dentèrogasyon sa a, l ap ba w tout enfòmasyon sa ou bezwen la yo pou w chwazi. Ou ka marye, ou ka separe. Legalman ou ka divòse, maryaj ka anile, ou ka vèv, konjwen de fè si moun sikile plas saj yo, Kanada rekonèt sa, si w pa janm marye ou selibatè wap klike sou sa ok. Si w marye, ya pral poze w kesyon sou dat maryaj ou, ou gen dwa menm bezwen mete dokiman ki gen rapò avèk maryaj ou. ni divòs ou eksetera. Se sa k fè m di nou dokiman sa a trè enpòtan. Tout sa w mete ladan l, yo pral poze w kesyon sou yo, oke. Ki pwovens ou prale? Si w ap vin isit, ou dwe konnen ke Kanada, ke Kanada gen plizyè pwovens. M konnen pi fò nan nou se pwovens Kebèk ke nou konnen. Pa egzanp, mwen menm, mwen m pa p viv nan pwovens Kebèk. Ann di, si te nan zòn Monreyal, w ap vini nan zòn ki pati fransè plis, ann di w ap vini nan pwovens Kebèk. Si w pa konnen, mande moun kote w ap viv lakay li an pou l di w ki pwovens pou w ka konnen sa pou w chwazi. Ou fè suivant. Ok, men rezilta yo. Ou bezwen yon viza vizitè de mwen de 6 mwa. Ou admisib pou prezante yon viza vizitè pou al Kanada. Viza sa a l ap koute 100 dola, ok. Epi li kapab valib pou yon maksimòm de 10 an. Delè de tretman li depann de kantite demand ke yo resevwa. Sa vle di, si yo resevwa anpil demand, nou mèt konnen ke sa pral pran anpil tan pou yo ban nou repons. Yo di w prèske vini, w ap li tout enfòmasyon sa yo, w ap fè kontinye. Yo mande w ki prensipal rezon vizit ou an, bi vizit ou an. Si se te vizit w ap vizite yon manm fanmi oswa zanmi w ap di sa, afè w ap di sa, tourism, tout tout tout sa oswa si rezon pa w la pa nan sa yo, pa egzanp se nan yon festival w ap vin jwe w ap klike autre epi yo pral ba w kisa pou w ekri. Men si tout fwa se tourism ou di w ap vin tourism, se te vizite. Fè suivan, la se ba w y ap ba w e Avez-vous un emploi dans le pays où vous vivez actuellement? Èske w ap travay nan peyi kote w ye a? Si w ap travay w ap di non. Si w ap travay w ap di wi. Si w di w ap travay, yo pral mande w lèt travay ou ok. Eske ou posede yon antrepriz nan peyi w ap viv. Eske w gen biznis, nenpòt biznis ou genyen an depi l pa anrejistre ou pa gen biznis paske ke yo pral mande w prèv. Ann di moun sa a wi l gen biznis. Eske ou depann de lèd finansyè de kèlken. Eske w sou kont yon moun. Sa ki pa fè sans, si w ap travay, ou gen yon biznis kote w ye a, ou pa ka sou kont yon moun ankò ok. Bon, n ap di non ou pa sou kont moun, ou sou kont pa w. Èske ou vwayaje nan lòt peyi deja pandan 10 dènye ane yo? Ann di wi. Te mete Sendomeng ou ale, se yon peyi Sendomenge, w ap di wi. Men si w poko vwayaje ditou, w ap di non. Ou fè suivan, Èske w ap akonpanye yon manb fanmi ou ki gen yon stati Kanada, eksetera? W ap di non. Si sa se wi li ye pou ou, w ap di wi. Ok. Eske ou komèt deja yon enfraksyon kriminèl, eske yo ta rete w, eske yo te akize w, eske w rekonèt koupab, eksetera. Kesyon sa a se vrèman se yon non pou l ta ye pou ou. Men m pa ta swete w bay manti ditou ladan l paske yo kapab wè si w bay manti. Ou fè suivan, Eske w te sibi yon egzamen medikal efektye pa yon medsen dezinye, otorize pa anperyen? Se si sa se, Tès ke, egzamen medikal ke. IRCC, Imigrasyon Kanada konn voye moun al fè. Yo gen doktè pa yo. Si w te fè l, pandan 12 dènye mwa yo, w ap di wi. Si w poko fè l, w ap di non. Lè w di wi a, se ke yo gen dwa tou gen rezilta yo, oswa yo pap voye w fè l paske yo genyen l deja. Men si w di non, sa depan, yo ka voye w al fè yon tès medikal. Nou fè suivant, Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Pa egzanp, si w gen yon timoun ou anvi fè demand lan. Pou li ou kapab di wi. Si w gen madanm ou, ou kapab di wi. Mwen menm m ap di non. Paske m pa gen lòt. M fè suivant. Donne donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Èske ou bay yon lòt moun aksè a demand ou an? Si w di wi, y a pral fè w bay kiyès li ye. Se ton ajans eksetera. Mwen menm m ap di non. Paske se mwen k ap fa fè m pou kò m. Ok? Okou 10 dènye ane sa yo, èske ou te fè anprent dijital oswa Yo te pran foto w pandan yon demand ou ta fè pou vin Kanada. Sa vle di eske pandan 10 dènye ane sa yo, nan nenpòt demand ou te gen pou fè pou Kanada, yo te pran anprent ou. Sa trè enpòtan, paske si yo pran anprent ou deja, yo gentan genyen l, ou pap bezwen al refè anprent, e dosye w la ap mache pi vit. Men si w poko fè anprent, ou oblije di non pou yo ka voye w fè anprent, paske yo pap jwenn anprent ou sou sistèm nan. Mwen di non, paske m konnen gen anpil nan nou ki poko fè l. Men si w fè l deja, w ap di wi. Fè swivan, yo di w ke demand sa a, li pa yon bagay gratis. Si w ap gen pou w peye l, èske se ou k ap peye demand ou oswa ou pa bezwen peye l? Sa vle di gen de moun ki gen dwa gen otorizasyon ke yo pa bezwen peye pou fè demand sa. Si se te ou k ap peye demand ou, w ap di, Wi, m ap peye demand mwen. Yo mande w èske ou kapab skane tout dokiman ou avèk yon skanè oswa yon kamera. M swete nou di wi, paske fò nou genyen yo. Si w pa gen skanè a, ou p ap ka fè demand lan anliy. Si w pa ka skane dokiman yo. Epi yo di w pou peye demand lan. Se avèk yon kat de kredi, men tout kat de kredi yo aksepte yo, èske w ap ka peye l avè l? Bon, n ap di wi, suivan. Sa se pou w kapab revize tout repons ou te bay yo. Si pa egzanp la, ou vle modifye yonn nan repons sa yo, w ap jis klike sou sa, epi l ap ba w kote pou w modifye l la. Mwen menm m pa bezwen revize, paske m te sur de tout repons mwen yo. Sa se tout etap yo ba w yo, kisa w pral fè pou fè demand lan, sa e fòma dokiman yo, nou dwe gade yo, mwen menm m konn tout sa yo pa kè deja. M pa bezwen gade yo. Sa se lis, votre liste de contrôle personnel. Men tout sa yo mande m kounye a pou m gen selon repons m te bay yo nan kesyon sa yo m te reponn yo men ki tout dokiman m ap bezwen bay. Sa a, sa s on fòm ki rele IMM 52 57. Jwenn fòm nan, m ap ranpli fòm nan epi m ap mete fòm nan la a. Sa son lòt dokiman m pral montre nou kijan pou n fè l. Nou pap ka fè sa ojodi a. Kounye a dokiman jistifikatif fòm sa trè enpòtan paske se li menm ki ki gen tout enfòmasyon sou ou menm, sou pa sou lekòl ou, travay ou eksetera. Aprè sa dokiman jistifikatif, pa egzanp, m te di m gen biznis. Klike sou ti pwen pwen pwen dentèkasyon sa yo, y ap di nou sa chak chak sa yo ye. Sa vle di si m te gen biznis, m oblije eskane Papye biznis mwen epi m lage l la. Antesedan de vwayaj, si w te konn vwayaje deja, wè tout sa yo ke yo mande ke w ka bay nan antesedan de vwayaj, nan pral analize dokiman yo apre. Paspò, prèv de resouf finansyè sifizant, sa trè enpòtan. Fotografi, ou oblije al fè foto viza kay Mesye Henry oswa kote yo fè foto viza yo mete bi vwayaj la. San dout se lèt envitasyon an epi enfòmasyon sou la fami, sa son lòt fòm ankò ki trè zenpòtan. La, dokiman opsyonèl, anèks, sa, opsyonèl sa vle di ke ou gen dwa pa mete sa yo, men mwen m tap vrèman konseye nou pou nou mete rensèyman di kliyan ki se lèt eksplikativ la, ok. W ap genyen frè viza a li se 100 dola, men frè byometrik la pou anprent lan li se 85 dola, fè l ap vin koute w 185 dola kanadyen. Donk avan notè yo te di nou 100 dola se paske se frè viza a sèlman ki 100 dola. Men kounye a piske ou potko fè anprent ditou ou pral peye 85 dola sa. Men si w te gentan fè anprent ou pa tap bezwen peye kòb sa ok. Epi depi ou kapab sòti nan kesyonè a yo di w èt vou sur de vouloir quitter sa vle di ou gen 60 jou 2 mwa apati de jodi a. Mwen gen pou m met tout dokiman m yo nan dosye m nan. Si 2 mwa pase, l ap pral anile, m pral oblije rekòmanse yon lòt. M fè kontinye. Lè w monte sou kont mwen an, nou wè, lè w fin monte sou kont lan, w ap wè l parèt konsa, m gen 60 jou devan m. Lè m monte sou li, li konsa, m ap jis klike sou poursuivre la demande. Si m pa anvi fè demande lan ankò, m jis klike sou supprimer la demande. Lè m bezwen dekonekte kont mwen an, m jis fè fermeture de session, m fè kontinye, ok, epi m dekonekte l. Si m vle remonte sou kont lan byen rapid, m al sou sit la, m fè franse, m desann la, m fè meuc se konekte, m ale ouvrir une con une session avec une cle GC, m ap mete non itilizatè la ki se Natacha Joseph 2023, non nou sonje m te mete l ansanm avèk nou, m ap mete modpas m te mete pou mwen an, epi m fè se konekte, m fè kontinye, m desann, m fè j'accepte, epi oh my Godness! Pire jour de ma vie bon nou wè kesyon sa ou te poze m nan pire jour de ma vie a fò n fò n fò n sonje repons sa m te bay yo ou dwe rantre repons lan la m pa menm sonje sa m te mete fò m ta al regade videyo a epi lè w fin rantre pire jour de ma vie ou fè kontinye y ap lage w nan kont la malerezman se 2 bagay m te tou jwenn sou machin nan m te met pou pire jour de ma vie pa m nan sa vle di m pa menm ka sonje kisa m te mete se sa k fè m pa ka rantre l m espere ke nou prè pou nou kòmanse demand nou an sa se montre m te montre nou yon titoryèl. Si toutfwa ou pa ka fè l pou kont ou, ou kapab jwenn yon lòt moun ki ka ede w, yon ajans, eksetera, oswa yon moun ki bay sèvis la. Yès, m kapab akonpanye w sou sa, si w vle. Men sa yo se lòt koze nou ye. Nou kapab pale nan yon lòt bagay. Si m gen tan, si m gen opòtinite, sa depan de moun nan, m gen dwa fè l, men sa a se yon lòt bagay li ye. Se se pa de bagay m pral fè tutoriel, se yon tan m pral pran pou li, se yon sèvis m pral ba ou pou sa. M espere ke w renmen videyo a. Pwochen videyo, anfèt, apre videyo sa a, pati 2, ki pral vrèman Kote n pral mete dokiman yo ansanm m espere nap rete pou li sonje pataje videyo a esak sonje kite kesyon nou yo nan kòmantè pwen nan lòt videyo babay tout moun.